Bonjou, bonswa tout frè nou, tout sè nou, nou salye ou nan non Granmèt la ki gen tout pouvwa a, e ou lakay ou, ouvè kò ou, ou sou chanèl pa w la, nou salye tout ansyen abòne nou yo, tout nouvo abòne nou yo, ebyen nou antre lakay ou maten an pou nou pote yon temwayaj pou ou, sa depan de kilè, aswè, aprè midi ou pral tande temwayaj la, ebyen temwayaj la li pale de yon pastè ki t ap sèvi Bondye fidèlman, ebyen li te bay pwoblèm nan vi l nan zòn kote l t ap viv la. pa rapò avèk yon ansyen malfektè ki t ap viv nan zòn nan, ebyen pastè sa te gen sentespri anndan l, li pa t asepte e nèg yo leve zonbi nan zòn kote li t ap viv la, ebyen malfektè sa te mete ansanm avèk lòt moun pou l te tiye pastè sa. Ann tande ki sa Bondye fè. Te gon pastè ki te rete nan yon zòn andeyò deyò vil Ench lan, men tanzantan li toujou vin fè aktivite nan vil la. Lè l vin fè aktivite nan vil la, li toujou mete chak mwa, ale di pou yon semèn, chak jou yon kafou. Andan vilej. Men Igon mòd depi w tande l ap fè bagay sa yo, anvan l tèmine, li di w di ke dife Bondye sèke kafou sa a pandan tout rès mwa a. M konn panse se vant li plen l ap ranse. Gon lè l di sa m pa prete atansyon a sa, nan aswè nou gen yon jèn gason ki te mouri nan vil la, nou sot leve misye, pandan n ap pase a misye bò kafou a, depi lè n rive anba nou wè gon dife ki sot anlè nan syèl la, ki touche tè a anpi li bloke tout lari a nèt, se pou yon dife moun ka parèt devan nou. E nou fè tout mwa a, se nan lòt kafou nou pase. Nan demen y pou yon lòt kafou, lè nou prente tou de kafou sa yo entèdi. Nan apredemen y pou yon lòt kafou, pandan uit jou a y pran uit kafou, kounye a tout kafou k pi danje yo, se yo y pran, kounye a nou menm sa rebò dlo n anraje pou nou pase, lè nou sot Pwonmò, a vle di misye bloke vil la konplètman. Nou te gon rezolisyon n te pran ak bagay sa a. Nou di si yon nèg ka vin bloke yon vil konsa, nou menm tou se pou nou bloke vil. N ap fè misye konprann li gen limit li, li pa gen dwa vin panike moun nan vil la. M ale m mennen envestigasyon pou m konnen aktivite misye. Aktivite misye genyen pou l viv son eritaj kann paran yo kite pou li. Yo gen nenpòt pwè de 30 kawo tè avèk kann. Se pou yon fanmi. Yo fè moulen, yo moulen kann, yo mete kann bouyi, yo fè yon bagay ki rele rapadou. Yo fè siwo yo fè rapadou. Sa vin fè, nèg sa yo kann yo pa janm fini menm. Lè yo pran bò pati kann sa y ap koupe pou yo moulen, kote yo fin koupe a gentan bon. Lè pou yo fin pran sa pou y al atake bò sa a, kote yo te kite la a gentan bon. Pase yo gen nenpòt 30 kawo tè konsa plen kann. Yo pa janm pa gen kann menm tou. M konnen tout byen misye se kòm men tèlman tè a anpil yo gen plizyè ti ravin ki pase andedan tè a. M ale mennen envestigasyon, m wè tout jounen misye gen moun k ap bwote kann sou bèt, koupe kann menm li manchèt li nan men li l ap travay. Men chak kon li fè senkè aprèmidi size prè legliz li pase benyen epi nan gen yonn nan ti ravin yo ki pase andan kann nan misye toujou desann pou l kenbe krab. Depi lap benyen dou gen bon de twa kat senk grenn krab pase ravin nan gen anpil bèl ti krab li pran lè an li fè krèy krab pou li moute lè sa mwen m vin knbyen avèk malfektè ki ret nan zòn nan m vin nan gildiv yo kote yo fè kleren paske son zòn kann li ye li menm se rapadou l fè men lòt nèg ki gen eritaj sa yo pa kretyen se gildiv yo fè kleren avèk kann yo konn a mwen m vin bwè kleren nan gildiv yo pou m gen kontwòl misye kap mete dife chak mwa nan vil la konn a m vin gen kontwòl misye. Kisa m fè m di ah depi w wè misye nan kenbe krab m ap pran misye nan pyèj M ale nan demen m prepare m pou misye M ale bay non dlo k rele wayanmouk ki pase dè lakay mwen M peye yonn nan mesye k konn kenbe krab yo m fè kenbe yon bèl krab mwen Yo kenbe krab la M ale m rache krab la m pran do krab la m netwaye andan l epi m fè sanble yon bèl boukan dife M mete krab la boule nèt, lè li fin boule nèt anpi rale m pran l mete nan pilon m pile l m fè poud do krab la. M ale m pran yon priyè k rele le gran sistèm metamòfoz m pran priyè sen batòl imaj orezon m koule yon kafe anmè epi rapidman m ale m pran kafe anmè a m mete l nan po m mete l nan valiz mwen epi m mete m nan direksyon Kote pastè ap travay la. Lèm rive, m kontwole miche lèm gade tande miche di moun yo ah travay la fèmen wi nou pral legliz e fin mete kann nou koupe la yo fin sanble yo demen si Dye ve e nap vin pran nan pati pa bò isi mwen m pral benyen pase nou konnen m pral fè etid bay sa yo konnya mwen m pat twò lwen on lòt jaden kann ki tou kolel ki gen gildiv men mwen se gwòg mwen vin bwè poum ka gen kontwòl lizyè a poum kontwole miche. Menm kote a mwen m sa pran direksyon ravin nan, li pral pase bèè konn a mwen m rantre anndan touf kann lòt jaden an epi rapidman m ale m pran kafe anmè avèk sistèm metamòfoz priyè sè Batòli Vayezon poud krab la epi m bwè l lè m fin bwè l m fwape tèt mwen 3 fwa onon de Granmèt Simbi ki gouvène tout dlo dous ki bay aksè a moun pou metamòfoze an sistèm ki nan dlo anpi m mande pou m tounen yon krab anpi m pran fòm yon bèl krab. M transfòme yon bèl krab nan bèl krab, bèl bagay. Epi m file, m desann mòn nan, gen yon gwo wòch ki nan ravin kote m te kenbe krab la epi m foure krab anba wòch la. Men tou de dan m anpwazone. Yn fwa ke m met tèt mwen deyò misye wè m li depoze men sou mwen, m ap sèlman kenbe dwèt li, m ap trip, m mòde l. Yn fwa ke m mòde l, m anpwazone l avèk yon mikwòb ki rele pinga seren. Pinga se ren sa, pandan y tape bò dlo a, l ap anfle la a, sou plas. Tout venn li ap bloke, la a vin pran y tou rèd, tou mouri, l ap mouri la. Sa fè m mete pwazon pinga se ren an, paske se nan dlo m pral pran misye, m mete pwazon ke dlo Fredi pa vle wè a. Se sa k rele pinga se ren an. Se li m prepare. Pinga se ren an se avèk san bòga. San krapo, san koulèv vèt, bav moun mouri avèk, pwa grate, lèt rakèt, sab rivyè, towo lagon, savè bagay sa yo, sa k rele pinga sere a prepare. Depi gen tan pike moun nan, li enjekte rive nan kè a, moun sa ap mouri nan 7 minit. M prepare dan m m anba wòch la m antre anba wòch la pase pa bliye m te di w m ap pale w de dènye grad sòsèlri dènye dimansyon m pa vin pale de bòkò de nèg ki di w li te malfektè li te dyab k ap di w li te kondye m non m ap pale w de dènye grad dènye sistèm sòsèlri. Pyèj. Pandan misye kòmanse ap meye plonje, plonje, a li kòmanse kenbe kèk grenn krab. Li di, A madanm, mwen renmen krab la, ban m kenbe de ti krab. Misye kenbe yon premye ti krab. Li kenbe yon lòt bèl ti mwayèn. Li kenbe yon lòt ankò, fè twa, epi li ralanti li an, li kòmanse mare yo. Epi konn a m di a, di misye kòmanse kenbe krab, ban m met tèt mwen deyò. Anpi m met tèt mwen deyò. Men malgre m met tèt mwen deyò, misye poko wè m, m prèske foure kò m anba dèyè misye. Lè misye pantan misye vole misye wè misye di oh gade gwo son krab mwen m panse misye bay nèke bare bare ou konprann pou l mete men lè m gade m wè misye se kò l l ap ranje pou l gade m pi byen gade krab la misye di mesye gade gwo son krab. Ravin sa Mwen m pat konnen tou non sa m tou non krab jòn Ravin nan son bann krab nwa li fè Anpi krab nwa yo pa konn twò gwo son seri de ti krab piti yo ye Menm si yo rasi se dan yo gwo men ti kò yo rete piti Mwen m pat konnen M konnen lè w renmen gwo bagay ou pa konprann M tou non gwo krab Epi yon lòt koulè diferan, sa vle di rapidman depi. Men malgre sa, se paske pastè a gen Sentespri, gen espri de disèneman. Lapè Bondye avè w. Sa te ka pa moute nan lespri, li te ka di, Ey, gade yon bèl kòb, men se premye fwa m wè l, ban m kenbe l. Lapè Bondye avè w, wi. Men non, Bondye ba l disène, disèneman. Li di, Wè ou? Li di depi m piti gran papa m ap kenbe krab nan ravin nan. Papa m ap kenbe krab nan ravin nan. Je m pa janm tonbe sou yon krab lajè sa e ni koulè sa. Li te wè krab sa. E pa sa w genyen. Li di nou pa yon bon krab non. Li di e pa sa w gen. Epi misye pran rad li met sou li menm 3 ti krab li te kenbe yo li nève li kite yo atè a. Ou pa konn sa k pase. Lespri Bondye anndan misye di misye nan moman la ou pye. Kounye a li vin pa enterese a pyès krab ankò la li fè wout. Misye ap moute li fin moute mòn nan li kanpe vo je anba pi kou nan m kanpe m fè danm konsa map gadel li di wè ou misye ale kèt ou konnen m regrèt m di sim te konnen ravin nan pa konn tounen krab koulè sa m tap tounen yon krab nwa epi m patap tounen gwosè krab sa pase m tounen yon bèl manman krab prèske tankou yon tòti ale depi misye wèm lap di gade gwoson krab epoutan m pat janm konnen Titi ravin nan pa bay bèl bay sa yo konn a m di kèt m di m fon move kou men m ap prepare toujou m rele mesye yo m fon reyinyon m di mesye m jwe yon dènye kou la m pa bon m di men n ap pral jwe yon lòt kou ankò pase nou pa p bay misye legen fò nou jwenn rasin misye. Nale nay veye misye Pandan nay veye misye Pandan misye nou revey Jan w wè revey la ye la Epi nou veye misye Nou kanpe andedan kann nan Lè misye fin lage Li gen distans Legliz la gen distans avèk kay li Pandan misye prale M di mèt misye ki avè m yo N ap lanse misye Tankou s on asasen N ap disparèt a misye Misye ap pèdi pou letan e pou letènite Lè misye fin bay benediksyon vre Tout moun legliz yo fin ale Pandan misye prale lakay li Epi poukont li Li pran ti mòn pou l moute. Pou li pran wout ladwàn, pou li fè yon bon ti mache, ki ta yon kilomèt konsa pou li rive lakay li. Epi rapidman nou menm nou antre anba yon don kann, anba yon gwo pye mango. Kòd nou nan men nou, n ap tann misye rive nan distans pa nou an pou nou nèke sèkle misye nan raje a pou nou pran misye. E misye deplase pou kont li. Lè misye pral rive. Anfas kote nou ye a, depi nan moute ti mòn nan, m tande yon kray pye k ap vini tankou se yon bann nèg ki gen yon seri de bòt. Epi m tande kay yo se blow, blow, blow, blow, blow. M di kèk Kon ap di mesye yo genlè gen kèk bann chanpwèl k ap pase. An nou voye je nou pou n wè se pa kèk nèg pa nou nou konnen. Lè n voye je nou, m wè pastè a nan mitan nèg yo. Epi m wè bann nèg ki abiye an kaka jako avèk yon bann gwo zam fann fwa, anpi chak nèg yo gen yon flach nan men yo. M di mesye kote modèl lame sa soti? Nèg yo di an antre pi fon nan depa wap pale anpil anvan nan nou file nan raje a nèt. Nèg yo gen yon seri de flach belougè anpi zam nan men nèg yo. M di men e pastè sa menm kote li leve nèg sa yo? Men lespri m pa vini a lòt bagay ke bagay m pat konnen. Nou zafè dezyèm rate a. Dènye rate a m di m pa nan rate pase m rate 2 fwa twazyèm kou a fò m tonbe a plon. Kòm m te gentan gen zanmi malfektè parèy mwen nan zòn nan, konn a m vin gen yonn ki rete tou kole kay pastè a, konn a m vin di a misye m antre nan lakou a, depi m tande m nan lakou pa misye a, m domine lakou pastè a. Ki mouvman m wè m gen? Pastè a gen yon gwo chen nwa 4 je. Depi w tande pastè a se li k veye lakwa lè moun yo pa la, depi pastè ap sot nan jaden, depi tande pastè anba nan pwent kafou a epi kite lakou a epi pi kou a jwenn a pastè a. Konprann vole sou pastè a jape bay kout ke vole double pran devan kouri tounen. M di ok m di wè la rezilta paske m wè se chen an k ap veye lakou a epi depi misye ap vini chen an vin jwenn avè l m di m paka pa pran l la. La a pa gen manti. Kon a kisa w konnen m fè? Yon bèl jedi aprè midi, kon li fè senkè aprè midi, m ale m travèse nan lakou malfektè parèy mwen an, epi rapidman kisa m fè anvan m ale, may yon gwo chen m te genyen m pran yon sizo m koupe yon pwent ke dèyè a. M boule ke chen an, m fè poud avè l, m foule yon kaf anmè, epi rapidman m pran gran sistèm metamòfoz mwen, priyè Sen Batòli, imaj orizon. M mete yon mayo nwa senp, m mete de gan nwa, m mete yon pantalon stretch yo, pantalon lastik nwa, m mete de chosèt nwa, epi rapidman m itilize yon gwo kagoul, yon grenn chosèt sire yo. M foure nan tèt mwen, nwa, sèlman m kite de je m deyò, anpi m fè de ti tou pou nen m respire epi m fè espas pou bouch mwen. M tankou s on nèg ki maske tou de nwa. Sou de grenn je m la, mwen itilize on kitès paske de mak ki te sou tèt chen an, lè yo di w chen kat je a, se koulè sa, koulè vès mwen an li te genyen. M itilize on kitès koulè vès la, m pase la. Sou kagoul nwa sou do je blan. Paske se chen an m pral kopye. Bon m degize. Paske si m tounen yon chen avèk koulè po m m ap tounen yon chen jòn. E chen an se yon chen nwa li ye. Ou pa konprann sa m ap di w la non. Sa vle di nenpòt bèt m ap tounen an m dwe degize an koulè bèt la. Se nwa li ye m abiye tou de nwa. Li gen 2 mak sou tèt li, mak la se koulè sa, m itilize kitès pou sa, epi m pase kitès la la, m pase l la, epi rapidman m pran kafe anmè a, priyè Sen Batòl, imaj Orezon, le gran sistèm, metamòfoz, poud ke chen natirèl la, epi m bwè l, lè m fin bwè l, rapidman m repete 3 modpas le gran sistèm, metamòfoz, ki di banm bèk dan ak kas, epi lè m fin repete banm bèk dan ak kas, donm tif tif, e manm voras, epi rapidman m santi do m bosi, m tonbe atè plat, m apikem m soti. Janw wè chen an ye a ma tè a bèl ma chen wa menm wotè menm gwosè 4 je menm jan epi m file non premye bagay m pral fè pase lòt chen an la fòm met lòt chen an deyò m file rantre nan lakou a m pase anba yon fil fè m rantre nan lakou a lèm rantre nan lakou a chen pa yo a michan li kouri sou mwen. Yon sèl kouri kouri sou mwen mpa gen lòt bagay m fè Dankele vin met dèk wi pam anpi m koupe zòrèy sa nèt m koupe zòrèy lèm fin koupe zòrèy la m mòde yi bò kou m chire kou l m prann tèt tèt m chirel lè chen an wèm ap touye nan lakou a chen an file bò kwizin nan m file dèyè li pase anba fil rafè a m file dèyè l li rantre nan jaden kan m file dèyè l lè chen an wèm ap kouri dèyè m pa konn konbe kilomèt men chen pase li pèdi yon zòrèy m mòde l e m te moutre l e sou touye l m byen konn an m fè yi banm lakou a. Li kouri dlè. Lè li fin kondwi, li kondwi, li kondwi, li fè li janbe yon ravin. Li fin janbe ravin nan, li moute anlè tèt yon mòn. Lè li voye je li wè m anba e m jape, pou li pete kou ankò. Kounye a m tounen, tounen, m tounen, m vin kanpe nan mitan lakou a, m ap jape san rete. Ou konn pouki m ap jape san rete a? Pou li konnen m la. Pou li pa retounen, pase si li retounen m ap nan pwoblèm. L ap vin konprann mwen. Fò m ekspilse l. Kona m pran plas misye. M nan lakwa, m kanpe nan mitan lakwa, kè, kè poze tankou se li. Lè m tande, lè m pran nouvèl misye ap vin depi nan kafou anba, m mwen tantan m met tèt mwen deyò pou m kontwole. Lè m gade m wè misye ap vin pa anba, lè sa li nan sizè edmi, lè sa li nan lè pa m nan. Epi m kouri m al jwenn a misye. Plap, plap, plap, plap, plap, lè m parèt, m parèt sou misye, m kole sou misye. M parèt menm jan lòt chenbè la konn ap fè, wouuuuu. Men tout mouvman chen ap fè yo M kopye vwa a, m wè tout sa l fè E yn fwa ke l ap bout Apre m tou m pran menm kri a Epi tantan m fè yon vole Men tout vole m ap vole nan lestomak misye jan chen an konn ap fè a M pa gen lòt bagay m ap siveye M ap sèlman foure dan m m ap pran kou a Pap! M ap rache gòje alagatè anpi m disparèt. Anpi y ap jwenn misye mou arebò wout la. Legliz, Depi lè m parèt sou miche, m ap vire arebò miche. Premye teknik mwen fè, m ap veye anba janm misye pou m foure tèt mwen pou m nan ke. Leve l m al avè l. Fòt a di m wè anba pye misye gen yon twazyèm longwaj. E lonbraj m wè a, tankou s on miray. M foure tèt mwen tèlman m pa ka pase. M pase pa devan, m bare miche, tèt mwen pa ka pase. Lè m wè anba a pa bon menm, kote a se anlè m anvizaje, se kou misye m anvizaje. Men chak fwa m pral vole, avèk on lide ki di m pral mòde anba gagann misye, fò a di m santi gen on men k kenbe m dèkou konsa. Anpi peze. Ale di lè pou m ta rive nan wotè li, m pale pou m vole, rapidman m pral vole, anpi men an bese m atè, m tonbe plat ankò. M fon kouri m tounen ankò. Lè m pa dakò pou m vole soti men an pran m pa pi peze m ankò. M di kèt m di men pastè sa genlè jodi a m pap jwenn misye ankò m ta fè 3 fwa legliz lan debyen. M sou wout la misye malgre nap fè long distans depi lè m fè lide pou m manje kou misye a m paka vole pi wo ke senti misye. Chak fwa pou m vole tankou son men m pa wè men an. Menm santim non gwo konba spirituel lapè Bondye avèw se sa wi labib di letènèl konbatra pou vou e vou on pa konn sa kap goumen la sentespri k bòt pastè a wi lapè Bondye avèw pastè a pa gen kontròl li men sentespri gen kontròl tout bon chak fwa m fè lide poum vole poum pran kou misye m paka vole pi wo ke senti a m djou pasem gon fòs ki barem e ki pezem desann tèt konn a m kòmanse nève yo m di yo. Aprè 3 frap Berdjine Louis mwen bay m kouri may devan m tou nan kò m sèke misye tou won m bare misye gede lèm wè misye pral rive devan baryè a pou l antre m bare misye m pale bay pase pouse lòt bò ya voye se kò la toutou m m prese wap vin anmède m pral legliz m bare ankò m vole may chak fwa m ale pou m vole m santi fòs sa peze m li di a map fè w gon kout pye wi. Pase Kon la m vin vin ap anmède l pase jan lòt jan konn fè a m vin fè pi mal pase m pale bay pase menm lè mwen ap rive nan lakou a m pale bay pase pase m te vle ale avè l depi sou wout la kèt misye antre kanmenm yo ouvè baryè a yo antre m antre nan lakou a. Lè nou antre, anpi misye rale yon chèz jis anba galeri a, li di, Kot madanm nan? Li di, Al pran ti rès manje w te kite pou mwen an non, al pran yon manje. Epi madanm nan antre vre, l al pran yon diri a sòs pwa, a sòs vyann. Anpi m ale, m chita bò pye misye, m ap gade misye. Men tout kontwole m ap kontwole misye, se kou misye gen enterese m. Anvi m fè lide m di la m ap pran misye pandan misye ap manje tèt li pèdi nan bòl la m ap manje kou misye. Kou m ale pou m vole ankò sèt fwa si m santi gon pye k peze tèt m atè. Kounye a m vin pa ka leve atè a menm. Kounye a m tankou son nèg yo mete pye sou kou m konsa m ret atè a konsa m kouche atè a konsa. M ap gade misye m pa ka fè anyen. Kè. M fè w met tèt mwen deyò, m pran lakwa, m fè w vire lakwa. Lè m ap vire nan lakwa, m vole, m ponpe, m sote, m bon. Kon m parèt devan miche, m ap gade l epi m santi pye a derepeze m ankò. Kon a m ap gade miche, kon a m vin pa vle rete devan miche ankò. Bay depi m parèt devan miche, m santi gon fòs ki peze m. Kon a m kanpe, kon a m kanpe devan galya, m ap gade miche, m ap gwonde, m ap fè miche grimas. Bon ay kon ipanse se manje li pa banm bon ay ralon boul vyan li fin manje vyan nan ivoye zo a banm bon lè sa misye tiyem nèt atò antuka gade kòman yon nèg frekan mesye nèg la ap manje fin manje vyan nan epi li pran zo a li lage ba moun mesye legliz tande byen apwè sa misye fin manje misye pase antre andan la li met bòl la la se lam bay nan pwoblèm. Chen an abitye al akou a konn a chen an vini tou dousman timidman i sere nan kwen kizin nan i pa vle pase devan pou i pa kwaze avè m lap fè lè nan kwen kizin nan pou mèt li gentan vini konn a lè pastè pase dèyè a li wè chen an masakre nan kwen an zòrèy koupe tout bò tèt chila kout dan tandiske men mwen map jwe piwèt devan. E misye pa ka fè diferans antre ni lòt chyen pay la, ni mwen menm. Men mwen m pral pran nan pyèj m pa konprann. Sa e pou sa m fè chyen an, m konnen chyen an prale men m semèn li pa vin nan lakou a. M tande pastè ap vin depi ap sot dèyè a m tande toutou pss pss nan kè m m di konn a pastè tèlman pran konn a men l ap rele m di m bay moutre. Mete ps pou doudou ps. Sal ye pastè gon chèn nan menl li gentan dekouvri chen k devan an se pon bon chen konnya misye avè chèn nan mwen m pa konnen lè lap rele p doudou ps mwen m pa m kare kòm map tann li parèt misye parèt li di kot doudou vin ba nou. Eyy toutou wi jodi a ou te kontan avèm wi toutou Nou mete ooh Api fou wè chag nan Krip Api di le sang de Jésus vin ote misye banm la epi jodi a li di se sak fè depi lèm sou wout la wap fè wonn mwen m santi chevem kanpe m santi kòm ap fè boul m santim gon vwa andanm kap dim priye an son galipòt ou te ye li di jodi a mwen avèw nou dezòm vèjil avèm ou djòl legliz Misye di madanm nan pran bwa konn bouche pòt la. Vin avèy mwen. Bwa konn fèmen pòt la. On bout manch pilon yo konn pile mayi. Legliz. Misye di men kout bat. Men kout bat. Sak vin banm pwoblèm pandan lap bat mwen devan chen m demòde a pase devan. Gade! Chen sa di lap pran mwen kout dan nan dè map pran bwa chen an raje poul manjem pase li konnen se mwen ki te fè sa legliz bay ton bagay lè misye fin banm bwa li banm bwa li banm bwa e pran plizyè gwo kout dan tou wi chen an mòdem nenpòt 3 4 kote nan dèyèm map pran gwo kout bwa nan tèt bò do epi chen an menm ap devorem pa dèyèm. E chak fwa m fè tantativ pou m ale, misye di le sang de Jezi, kenbe malfektè a la pou m trase yon egzanp. Anpi m santi gade, m santi m minote m pa ka fè an. Legliz, pouvwa, lamaji pa pi fò. Se yon erè, se erè lòm fè avèk ti mouchwa wouj, ti boutèy. Se erè lòm fè, bay dyab manje. Se erè lòm fè, ap achte rad plizyè koulè pou mete pou Satan, pou Baka k pa gen oken pouvwa. Gade pi gwo pouvwa a, li pa lan lòt bagay, li nan Letènèl dè zam! Letènèl se Pouvwa dè pouvwa, le Wa dè wa, Alfa e Lomega. M ap gade pastè k ap mete baton pou mwen. M pa ka fè anyen. Konn Ayiti kote m. Kokot gason m nan. Premye pitit gason m Jedi pran manchèt la mwen nan tèt kabann nan. Li di jodi a m ap fè yon krim, m ap koupe tèt misye. A! E misye ban m anpil kout bwa. M panse misye pral fin bat mwen pou li lage m. Men misye di. Mwen lè m temwaye m temwaye pou sa Bondye fè pou mwen. Dyab fèm pase twòp mizè Dyab fèm soufri twòp Si Bondye sovem se poum temwaye kotel soti avèm Lapè Bondye avèw M paka ap gade pèsonalite ap gade valè gade non bagay sa yo pa enpòtan pou mwen Sak enpòtan pou mwen se mete tout sa dyab te fè deyò pou legliz la konprann ke Bondye la gen anpil enpòtans e poul rayi dyab Lapè Bondye avèw Dyab pa bagay pou moun renmen. e pa janm fè tantativ pou di ou pap mouri nan mizè ou pral nan dyab tem diw byen dyab paka fè w alèz dyab ka baw aparans anpi fè w tounen esklav apre w fin fè esklav devan tout moun lè yo panse w son gran nèg lè poutan w se malere dè malere gen nèg wè kap woule bèl machin gen gwo magazen la yo paka manje non. Non sèlman yap fè tchoul dyab la, yap pou moun wè pran yo pou yon afè, yo pa anyen, epi lè yo mouri ankò yo pral nan lan. Legliz tande byen, la bible di, se la benediksyon de letènèl ki sanrichi. Lè se Bondye k beniw se lè sa w rich tande lapè Bondye avèw e benediksyon sa lap dire de jenerasyon an jenerasyon e m ka menm di benediksyon sa ap dire a letènite. Paske tout sa Bondye bay pa gen anyen ki ka retire l ankò. Menm si l pwa tan, men s on byen rasi, rasine. Tout sa Dyab bay tankou s on byen k sou dlo. A nenpòt kèl moman, nenpòt ti van, te m di on bagay. Lè l di pran manchèt la pou mwen, m di bon, sètfwasi. Mwen pa ale. Paske m pa ka ale, m pa ka vole, m pa ka fè anyen. Menm anba chèn, chak fwa misye di le sang de Jezi, m santi gon bagay ki peze m rap ratè konn ap santi tankou m ta ka di w m pran priz. M ap pran priz nan men Bondye, m ap pran kout bwa. Chen ap mòde m nan dèyè, m pa pè tou. Anpi sa k pi rèd la, yonn nan demon yo Pa respè figi w, salopri wi demon yo. On nèg ki vle pote tèt ou ba ou deja yo. M pa ka fè dènye dimansyon maji nwa, m pa ka yon jedi yon sòsèlri pou m ap pase yon mizè konsa, pou m pa ka jwenn yonn nan demon puisan yo vin mete m deyò. Yonn nan yo pa ka pwoche m. E sa k fè lè m vin konvèti m rayi dyab wi. Sa fè dimanch si Dye ve, m ap esplike w konvèsyon m byenke e pa mwen ki te pote tèt mwen konvèti e Jezi menm m ka y pran m. Pou l di m, Kite dyab la! M ap retire w nan pati jeni sa a. Pati sa a w pran kòm jeni an sòsèri a se yon asasen w vin tounen. E Jezi pral ban m de chwa. Dimanch swa m al esplike w chwa a. Se yon jèn tifi wi m ta pral touye l ki te mennen m alakonvèsyon. E m al esplike w istwa yon jèn ti adoratris li t ap adore. Se li ki fè jodi a, depi 2003, m gen mikwo a nan men m, m ap preche levanjil. E jiskaprezan m pa janm regrèt dèske m te aksepte Kris. Non, lapè Bondye avè w. M pa regrèt. E m pral di w yon bagay. Lè l di pran manchèt la, tout chache misye ap chache manchèt la, lakonpasyon de Dye. Misye pa wè manchèt. M reziye m pou m mouri bon m pa ka ale. Misye di papa m pa wè manchèt la. Li di manchèt la nan tèt kabann nan. Nan tèt kabann mwen an m di w monchè, gade nan pye blòk la w ap wè manchèt la. Misye di papa m di w ke m pa wè manchèt la. Epi menm kote a, pastè a di vin pale w, vin kenbe chèn mwen. Epi l ale l pran chèn nan. Li lonje bab se di plwaye nan men w non Anvi misye plwaye l Li di kenbe chen an bay de manchèt la Apèn pastè rantre anndan li di met manchèt la devan misye Anvi wè l Ou wap di ou pa wè l Lè m tande pastè di sa m di bon M di m ale mesye Lè m voye je m tande pòt la fè klap li pouse pòt la soti l ap soti Lè m voye je m gade m wè manchèt la file Anvi pandan misye kenbe m devan pastè rive sou mwen ban m pran yon chans.

Male. Legliz. Wap fèl lage m lage a. M pa kouri wout dwat non pou misye pa kouri dèyè m. M vide kò m nan rakèt la. Prrrrr. M tonbe nan yon pengwen. Pandan m tonbe nan pengwen an m degaje m soti. Lè map bat pou bagay m woule nan yon bò. Gade! Li fè nwa. Map kouri. M pa konn kote map frape. Se frape nan bwa sa, pran nan sa. Sak banm pwoblèm anba raje a. Malgre map kouri plizyè kilomèt.

malad lèm di ou malad la m malad grav wi tout kòm kraze tout figim kraze m pran pil gwo kout bwa chen mòdem nan dèyèm m pa gen nen dlo men satan pa janm dim sak pase sak fèt sak rive li pa janm dim an legliz satan pa anyen.